Jiska prezan, nou gen omwen yon moun nan antouraj nou an Ayiti ki toujou ap toufe manje l ak sachè plastik. Pa vre? Antouka mezanmi, jodi a AyiboPost vin atire atansyon nou sou danje pratik sa a gen ladan l pandan n ap pwopoze ou lòt teknik byen senp. E se pa toufe manje ak sachè a sèlman non, abitid bwè dlo nan sachè a danjre tou. Rasanble pou n koute. Nou souvan wè, swa nan lari ak machann manje osnon lakay nou, moun k ap itilize sachè plastik pou yo toufe manje kuit. Si se vre sachè a ka byen toufe manje a e pèmèt li kuit byen rapid, enben mezanmi pratik sa a pa bon pou lasante. Poukisa? Avan tou, mwen envite w like videyo sa a epi pataje l pase sa m pral di yo la a enpòtan pou plis moun konnen. An nou konsantre nou. Premye sa n dwe konnen, lè plastik la ekspoze a chalè, li vin plis danjre pou l bay gwo pwoblèm lasante. Yon egzanp klè kou dlo kòk, pou moun ki konn abitye toufe manje ak sachè yo, èske n pa remake lè n fin toufe manje a, plastik la vin pi mou anba chalè a? Enben se la a pwoblèm nan ye. Lè ou mete yon manje cho nan yon sachè plastik oubyen itilize sachè plastik nan pwosesis pou kuit manje a, chalè a fè tout pwopriyete chimik toksik la antre nan manje a tou e l ale dirèkteman nan òganis ou. Nou tande? An jeneral, nan langaj syantifik, sa nou rele plastik yo se polimè ke yo ye. Polimè yo se yon ansanm de molekil tou piti oubyen yo rele yo monomè ki rasanble ki bay sa yo rele polimè la. Hey! Ou sanble anlè wi! Ann ateri. Pou nou konprann pi byen, kite m montre nou egzanp polimè la. Ann gade. Sa a se poliklorur de vinil. Nan langaj kouran li se PVC. Sa a se polistirèn. Nou rele yo asyèt katon. Epi sa a ki rele polyetilèn yo se sachè plastik, boutèy dlo, elatriye. Gen anpil lòt tip polimè toujou. Itilizasyon yo varye de yon pwodui a yon lòt. Pa egzanp, yon polimè yo itilize pou fè jwèt pou timoun pa menm ak yon polimè yo itilize pou anbalaj yon sirèt oubyen yon ti chokola. Men, sa ki klè sèke lè n wè yo, premye sa n di se plastik, pa vre? M pa kont nou, men li enpòtan pou nou konnen nan ki kategori yo chak ye e ke yo se de polimè. Fòk nou konnen polimè yo son seri de matyè chimik ki soti nan petwòl ak gaz natirèl yo, ki dapre chimis yo se metàn ak lòt idwokarbur tankou etàn, pwopàn, butàn, elatriye. De tout fason sa yo se gwo mo. Men la a, jiskaprezan, nou tou benn dakò ke sa n ap di la yo pa dwe gen rapò ditou ak sa k pral nan vant nou, pa vre? Ann avanse. Pou nou tounen nan sachè plastik yo, ann Ayiti gen anpil anpil nou konnen. Gen nwa, gen blan, gen woz, gen blan e nwa, gen woz e blan, bon, nou pa ka fin site. Sa k vin pase, se ke isit ann Ayiti, nou pa konnen an detay tout konpozisyon yo chak la genyen. Bon, jan nou konnen l deja, anpil se antre yo antre nan peyi a, epi pa gen yon veritab kontwòl ak presizyon egzat sou sa ki fè yo. Men, nou konnen an jeneral se polimè yo ye e yo soti nan kategori polyetilèn. E se ak sa a n ap pati. An nou fokis. Pou nou te rive konprann pwosesis migrasyon konpoze chimik sa yo, la a n ap pale de polyetilèn nan sa n ap manje, AyiboPost te rive pale ak Michael Cinéus ki se yon espesyalis nan chimi ki te pèmèt nou met de pye n sou tè. E wi!

E konsekans yo pa neglijab. Konsomasyon piti piti sa yo debouche sou maladi tankou kansè, pwoblèm pou fè pitit, maladi respiratwa ak anpil lòt ankò. Chimis la ale pi lwen pou l di, ke se pratik bwè dlo nan sachè, ke se pratik toufe manje ak sachè, se yon seri pratik alalong ki ka debouche sou de pwoblèm sante piblik serye an Ayiti. Poukisa? Pase polimè sa yo gen yon fason otomatik yo antre nan sa n ap konsome yo, sitou lè yo ekspoze nan solèy, nan chalè e menm nan yon tanperati ki ba. Li bay yon egzanp byen senp, Sa pa rive n deja pou n mete yon sachè dlo nan frijidè epi nan menm espas la nou ta gen epis ladan l? Apre yon tan, sa k vin pase? Lè wap bwè dlo a ou pa konn santi ou pran gou epis la dirèkteman ladann? Enben se pa nan tèt ou sa ye. Se efektivman polimè a ki absòbe an mikwomolekil eleman sa yo ki deyò vin mete nan dlo a. E absòpsyon sa fèt ak patikil chimik toksik ki nan polimè la li menm tou. Se sa chimis lan rele permeabilité des polymères la. Bon, sa son lòt sijè ki ka menm fè yon videyo apa. Se yon fason pou yo montre n ak menm pwosede sa yo kijan aliman yo ka vin genyen eleman toksik ki pa bon pou kò nou ladan l. Se sa k fè nan peyi ki gen kontwòl sou sa k ap pwodui ak sa popilasyon ap itilize, gen sig w ap remake yo mete sou anbalaj pwodui polimè sa yo ki montre klasifikasyon pwodui sa a, si n pran egzanp sa yo. Kelly Augustin ki se medsen entènis pale tou ak AyiboPost e ale nan menm sans lan. Li dekonseye pou moun itilize sachè plastik pou mete manje cho osnon pou toufe manje. Li pa bon pou sante e l ap bay maladi nou sot site talè yo. Men, daprè doktè a, ann Ayiti, pa vrèman gen mwayen pou ta detekte lè yon moun malad si se eleman toksik sa yo egzakteman ki koz maladi a. Bon, nou konnen pa vrèman gen rechèch ak etid ki fèt sou sa nan peyi a. Men, pratik la gen konsekans li e li rete yon abitid pou n evite. Kounye an, an n gade pa ki sa n ka ranplase sachè plastik la. Nou konsyan pratik toufe manje ak sachè plastik lan la pandan lontan nan sosyete a. Men nou dwe konsyan tou de gwo pwoblèm sante sa ka lakoz epi pou n plis responsab nan sans sa a. Mwen dakò ak nou, toufe manje a son pratik kilinè nou genyen nan sosyete ayisyèn nan ki pap chanje jodi a. Men nan plas sachè plastik la nou ka itilize lòt eleman ki adapte menm ak sa. Pa egzanp, chimis Michael Cinéus pwopoze tankou papye silfirize ki se yon papye ki fèt pou kwison menm yo itilize nan fè manje. Men kòm nou konnen se pa tout moun ki ap jwenn papye silfirize a, AyiboPost te rive mande plizyè grandèt ki konn fè manje san plastik ki pwopoze n kèk pratik tankou, lè n ap toufe manje a, asire nou nou gen yon kouvèti chodyè ki byen plase sou li ki pa gen tou ladan l ni ti espas ant kouvèti a ak chodyè a pou lè pa pase. Lòt taktik ankò, nou ka pran yon kouvèti chodyè ki pi piti ki ka antre nan chodyè a epi apre ou ajoute gwo kouvèti a. Lòt bagay tou, si n retounen nan tan anvan, Lè potko gen tout sachè plastik sa yo sou mache a, fèy bannann nan te konn fè afè a byen tou. Men bon, atansyon, nou pa di papye aliminyòm, nou pa di twal, paske yo menm tou yo mache ak enkovenyan pa yo ke nou ka abòde nan yon lòt videyo. Sa k enpòtan an, sè ke n dwe evite pran tout risk pou n evite n ekspoze sante n e mete lavi n an danje nan sa n ap manje. Dènye bagay ki enpòtan pou w fè kounya a, se like, pataje videyo a, kite yon kòmantè sou kesyon ou vle poze, ki sijè w ta renmen n abòde nan yon lòt videyo. Epi pwofite abòne tou pou lè l soti ou pa rate l.